Tout moun yo e leta. Sa vle di son gwo pwoblèm. Sa vle di ou. Donk se tout on sistèm, se tout on machin. Ki ki byen wile ke jodi a m chèche ap mete on ti suk ladann mennen yo pa vle m lage suk la nan motè a. Pase motè sa fò e kraze l kraze. Sa w di m la.
Fòk motè a kraze. Si n pa kraze l motè sa pou n rekòmanse paske motè sa l ap mennen peyi a. Nou katchouboumbe paske se pa posib pou 4, 5 moun ok monopolize de resous ki ta disponib pou 10, 12 milyon moun. Prezidan son gwo deklarasyon w fè la wi. Men se, se, se, se, se. Li pa posib pou 4, 5 moun monopolize resous ki pou, ki pou 11, 12 milyon moun. Son gwo deklarasyon wi prezidan.
Men se si. Alò, alò, pa patan de. Ou poko bay kloch la. Alò, alò, pa patan de, de, de, de deklarasyon sa prezidan fè a, eske prezidan de la repiblik la li menm. E nou konnen nan moman kote li ta pral nan eleksyon e te gen de moun ki te sipòte w. E eske pa gen de moun daprè ou menm ki kapab di men prezidan an gon gwoup moun ki te sipòte l. Eske jounen jodi a la li pa aji o pwofi de lòt moun sa yo, yo menm ki te konn ede w anndan kanpay e ki fè pati de sektè prive sa. E jounen jodi a la gon gwoup de moun. Ki yo menm k ap anfas ou? Kòman ou menm ou apreande kesyon sa? Ban m di w.
Se yon antreprenè m ye. Sa vle di fè biznis gen règ yo. Li gen règ li. Pou w fè biznis ki sa l ye? Si w pa gen lajan pa w, ou prepare yon dosye, ou fè yon plan dafè, ou al nan yon enstitisyon finansyè, yo prete w lajan. Mentnan kòb ou prete a, ou travay pou w peye taks ou ak enpo w, ou fè benefis ou, ou mèt gen kantite lajan lide w di w nan sans sa. Kèlkeswa volim kòb ou rive genyen an. Sa se lajan w. Se yon antreprenè m ye. Sa vle di lè de moun se konsa nan jan m di a ke yo deside fè biznis. Sa vle di yon moun nan sans sa te sipòte m nan kanpay. M pa gen okenn pwoblèm pou m gen ak moun sa. Men lè yon nèg te konprann ou te sipòte m nan kanpay se paske ou te gen yon kontra malatchonn pou m te pou m te jere pou ou, koupe men w.
Abon? Trè byen.
Madam mesye pa bliye ke nap resevwa doke le prezidan Jovenel Moïse a lemisyon maten deba mentnan prezidan Jovenel Moïse 1 2 3 4 aprè manda w la kisa wap kite konkrètman an tèm de refòm? Map kite peyi a elektrifye, map kite wout kafou jwèf ansafolè, map kite baraj irigasyon maryon, map kite konstriksyon baraj nan latanri, aktyèlman la nap mete men nan masak baraj masak nan nòdès, nap kite konstriksyon wout hinche baryè batan Li di, Yè m pran angajman devan moun Dondon e minis travo piblik lan, pa yè, avanyè, minis travo piblik lan t ansanm avèk nou. Nou pran angajman devan moun Dondon e gen ti pon, yon ti pon k an bwa la tou m te desann ladan l vizite l ke minis lan e gen m al vizite pon ki genyen nan direksyon depatmantal Lwès paske m kwè ke minis lan mete m okouran sa gen 5 mwa nou resevwa 2 platfòm. de la Bank Mondyal, se prè de 500 mèt lineyè, pli de 500 mèt lineyè, sa vle di se kote ou ka fè plizyè pon nan peyi a. N ap kite, e m pale de elektrifikasyon, n ap kite pli de 15 mil ekta tè bwouze avèk de sistèm solè, sa vle di fò n pa bliye ke Peyi a gen solèy agogo, men malerezman nou pa janm itilize solèy la pou nou pou nou wouze tè. Nou menm se sa n ap fè lakay pa w Louko, nan plenn Gonayiv. Dayè, m te pase sa sa gen petèt yon mwa, men m di yo ke m ap tounen anvan 31 desanm. Fòk tout ponp ki mache ak eau diesel nan plenn Gonayiv yo, sa vle di m kwè yo yo anviwon 39, men gen nan yo, ke yo dim ke zòn yo tèlman yo konstwi yo sa vle di zòn yo polye gen 32 sistèm ki prè pou pran sistèm irigasyon solè m mande pou yo mete sistèm irigasyon solè nan tout m kwè ke labid ban nou yon kout men nan sans sa pou finanse prè de 29 e nou menm nou gen tan finanse petèt 3 ou 4 nan plèn nan. Trè byen. Kouran 24 sou 24 kèlke pètite presizyon e ou an enton.
Jodi an nou nan, an n pran egzanp. Alò n ap di madam mesye nou menm maten deba nou konstate gen plizyè kote ki pa t gen kouran e pa egzanp machan Desalin donk ki pa t gen kouran donk gen kouran dizuit è pa jou gen Jeremi ki pa t gen kouran gen kouran dizuit è pa jou Peti twou de Nip Peti twou de Nip donk kouran 24 sou 24 son reyalite ke l ap ye? Li pa gen nou pa menm gen chwa fè piga nou li nou nan venteyinyèm syèk nou nan nou nan. Le mond li vin yon vilaj jodi a. Sa vle di Ayiti nan 43 milyon moun kap viv nan karayib la, gen 9 milyon ki pa gen kouran. Nan karayib la total, gen 7 milyon se nan Ayiti yo ye. Kouman pou n aksepte sa? Li inakseptab. Sa vle di m pa menm kwè ke yon moun ap pale m de chwa, ke prezidan ap pale pwomès. Fòk peyi a gen kouran. Sa vle di mwen menm anvan m ale se pou peyi a gen kouran 24 heures sur 24. Mwen te di map mete l nan 12 heures. Ou toujou kenbe 24 heures sur 24 lan?
Min biznis. Sa w di la prezidan? Jamè. Ou pa pè pou pase kòm yon mantè prezidan? Ban m di nou.
Se kouraj yon moun se li k pou fè w konn ki kote w vle, kote w ye, kote w prale. Jodi a konviksyon pa m mwen kwè ke peyi sa a. Mete kouran ladann se yon obligasyon. Dayè, se yon jistis sosyal li ye. Donk ou minn sou sa avan w kite pouvwa a, Ayiti ap gen pouvwa, ap gen kouran 24 sou 24? Wi sir.
Trè byen.
Paske, paske anfèt se sa peyi a merite. Se li l merite pou ke endistri devlope an Ayiti, se li l merite pou ke kredi bay nan peyi a. Paske pou ki sa kredi pa ka, moun pa ka jwenn kredi? Se paske baz yo, yo pa genyen yo. Lè yon moun al prete yon kòb pa egzanp jodi an pou l ta fè yon izin, ann di pou l fè yon abatwa. Gen lòt moun yo menm ki pwodui poul. Yon egzanp mwen pran. Trè byen, trè byen. Yon abatwa kote pou, pou, pou abat poulè e ot pou vann poulè pa an mòso. Men premye sa pou gen se kouran. Wi. Men si peyi a si l pa gen kouran kòman e moun nan k ap al pwodui kouran l ap pwodui kouran a 32 santim, 35 santim. La n ap pale fòk gen, lè m di kouran, fòk kouran de kalite. e fò pri yo respekte tou. Sa vle di nan endistri pa egzanp, fò moun ki pral gen kouran nan endistri yo, fò yo ka gon pri kote yo kapab ki konpetitif pa rapò a lòt peyi ki gen nan Karayib la. Trè byen. Alò, alò, alò prezidan an pale de kesyon kouran 24 sou 24 la e gon deba k ap fèt nan sosyete a. Gen moun ki di se pa, pa dwe gen deba ladan l. Se la kesyon di 7 fevriye 2021. Lakonstitisyon amande li menm dan son article 134 pwen 2, li di yon bagay e lwa elektoral la di yon lòt bagay. Kòman w santi w prezidan, 7 fevriye 2021, èske w ap toujou anndan palè a? An nou fè yon ti kalkil aritmetik, nou pa menm bezwen al nan matematik, nan adisyon oubyen soustraksyon. Yon soustraksyon. Manda yon prezidan, sa konstitisyon an di? Ou poze m kesyon, m ta renmen w reponn mwen. Ki dire manda yon prezidan? 5 an. Enben ok, an nou fè yon ti soustraksyon. Oubyen, an nou fè yon ti aritmetik. Alezi. 7 fevriye 2000. 17 ok ann fon fon adisyon rive 7 fevriye 2021 sa fè kon konba ane l fè 5 an m poze w kesyon men nou pati de lojik sa fè 4 an sa fè 4 an nou pati de lojik atik 134 premye men son kesyon m ta renmen tande m poze w kesyon an pou w reponn mwen senp ou pale m de atik 134 premye nou retounen ladan l e ben sa vle di sa vle di si pouvwa a m te pran l 7 fevriye 2017, rive 7 fevriye 2021, moun di m se 5 an m fè sou pouvwa, m ale menm moman an, depi ou montre m di m fè 5 an. Men si se 4 an m fè, se yon bagay ki senp, mwen menm se yon grenn bagay mwen la pou m fè, se sa m ap fè a, se rezilta m gen pou m bay, sa vle di pou ke lè mesye dam. ki vle vin dirije peyi yo, yo tann eleksyon fèt, y al nan eleksyon, yo genyen menm jan avè m, lè sa mwen menm mwen felisite yo, m ba yo lanmen, ok, mentnan nan tranzisyon k pral genyen, paske toujou gen tranzisyon, m pa konn de kèl tranzisyon kon pale, toujou gen tranzisyon, tranzisyon de lè prezidan eli a lè prezidan li remèt pouvwa a, s on tranzisyon li ye, lè sa a, gwo seri de dosye deta. pou pase bay nouvo prezidan an, se tankou mwen menm lè m t ap pran pouvwa a, dosye deta yo, pa egzanp kouran an se te youn ke prezidan an ki te la, men se si, se son dosye deta, sa vle di an fèt. Wi men gen lòt tranzisyon tou prezidan, lè prezidan tonbe, lè gen manifestasyon, yo fòse prezidan ale, kounye a gen lòt gouvènman de tranzisyon ki vini. Men se sa m di w, si se nan enstabilite politik nou vle rete nèt a peyi a, paske nou menm pa bliye peyi a tou an grann pati pou m pa di a nenpòt 60 a 70 pousan nou menm laprès peyi a se nan men nou li ye se nou ki kontwole lopinyon nan peyi a sa vle di si yon peyi jodi a nou vle pran l pou n al avèk li non kote ki rele katchouboumbe katchouboumbe a pou kisa m rele l konsa tranzisyon pa rele tranzisyon se katchouboumbe li rele paske se la tout nèg fè lajan se la tout òm dayè nèg yo di w sa je naj dan dè zo trouble. Sa vle di lè nèg la di w lap naje an eau trouble, sa vle di sa sa vle di a. Sa vle di se 2 moun, se lè tranzisyon, se lè sa li menm pou l fè bè li, pou gen kontra k pase avèk 2 fèy papye, paske mwen menm gon kontra ke mwen m pa bezwen repete la a paske pèp la, m pa la pou m mete pèp la anfas pèsonn, lè m mande kontra a, M fè 1 an m paka jwenn kontra a, apre sa se 2 fèy papye yo ke yo pote ban mwen. 2 fèy papye? 2 fèy papye!
Epi kontra a. Donk ki angaje leta a. Ki angaje leta a, ok, ki angaje leta a sou prèske 40 milyon dola chak ane. Avèk 2 fèy papye? 2 fèy papye. Sa vle di, lè yon nèg se tranzisyon ke w mande, nou menm jan m di nou sa a, tranzisyon pa gen anyen l pote ke mizè. Ke l pote, l ap ogmante richès yon gwoup, 2 gwoup. ki yo menm se nan sa sèlman ke yo ka fè lajan, paske ke yon peyi se nan konpetisyon, se konpetitivite, si wap pale de de de de de de zafè antrepre antreprenarya se konpetitivite se pa nan monopòl, monopòl an fèt gon seri de domèn lè w antre nan monopòl son krim li ye. Ebyen, prezidan, alò, Josué Lexidor, e alezi. Mèsi Josué Lexidor, prezidan, e dayè nou di w mèsi de prezans ou nan emisyon an. Alò, e anvan ke nou, nou ta pale de refòm nan, e talè a, anpil moun, alò, gon, gon pwen m toujou di, e isi a nan emisyon an, gon seri de desizyon ke ou pran, e majorite, ou di mwens, tout popilasyon an ta dwe kanpe dèyè w. Men, sa ki konn poze pwoblèm selon pli den, se la manyè gen moun ki di, alò ki estime ke yo te kapab fèt sou baz de la lwa. Paske nou n ap pwone, dayè m konn tande w ap pale de sa, leta de dwa. Tout sosyete ki pa fèt sou, ki pa mache selon sa la lwa di, son sosyete ki aple. a kraze. Donk ou te genyen, alò m te ka di administrasyon w nan te genyen majorite a nan 2 branch parleman an, o nivo di sena de la repiblik, a la chanbre dè depite. Kisa ki te anpeche ke ansanm de refòm sa yo, yo te fèt pa de tèks de lwa, de pwopozisyon ou de pwojè de lwa ke nou te kapab soumèt a parleman an pou pèmèt ke, bon an n di pwojè yo, soumèt yo a parleman an e Itilize majorite an pou fè de pwopozisyon de lwa pou pèmèt ke refòm sa yo ou aswa yo.
Refòm ki ou di yo, m ap tou di w li, se Josue, se sa? Josue Lexidor. Josue, Josue, m ap di w li, fò w t al gade nan palman an pou wè ki volim tèks ke nou te voye ale. Premyèman, te gen yon, yon nan sesyon yo m kwè. kote yon ane lejislatif yo, je m'excuse, kote nou te fè yon ajenda lejislatif. Sa vle di nou te fè yon gwo seremoni nan Bank Santral, nan Convention Center nan Bank Santral la, kote nou remèt 2 prezidan yo yon ajenda lejislatif. Mwen menm mwen pa la pou m... E ladan l te gen tout refòm sa yo? Atan, mwen m pa la pou m voye dlo sou pèsonn. Si sa t ap mache byen konsa, Poukisa jodi a nou gen 3 milyon moun nan peyi a kap viv nan ekstrèm povrete? Poukisa ke se mwen ki vin la a ki vin pale dafè blakawout anndan peyi a? Poukisa wout Pòdepè pat janm konstwi? Poukisa pou yon moun al Ansapit pou soti Fonparizyen se kalvè sa a pou monte pou pase pou rive Ansapit? Poukisa? Se paske nou dakò kèlke pa bagay yo tap mal mache. Mentnan jodi a. Lè mwen menm mwen fon ajenda lejislatif, mwen prezante l piblikman, m pran pèp la temwen, mwen remèt li mèt nan, m pa jwenn vòt lwa yo anvan m ale, se di jodi an, le parlement c'est un pouvoir pa menm endepandan menm non, c'est le co-depositaire, le pouvoir lejislatif est le co-depositaire de la souveraineté nationale. Se vle di si jodi an mwen menm mwen pa jwenn, m pa jwenn lwa yo vote, e poutan. Mwen rive nan yon sitiyasyon kote manda senkantyèm lejislati a fini e jelè men jelè pye li ye. Sa mwen gen pou m fè, mwen gen pou m pran, se tankou m wè gen de moun ki ap di, k ap pale de dirije pa dekrè. Non, se sa yo rele des executive order an anglè. M pran de dekrè ki pèmèt mwen. Pote byennèt la bay majorite a. Se pa, m pa pran kenn tèks, ban m yon bagay ke m fè, ke ou wè ki reflete zanmi m, ki reflete kouran politik pa m, ki reflete peyi, vil natal kote m soti. Men tout sa ke m fè yo, se de bagay ki reflete byennèt kolektif la. Trè byen. Mentnan refòm yo angaje, Prezidan, e alò nou pral kite kesyon refòm nan toutalè, e ke refòm yo angaje, ou esplike ke jisteman se paske o nivo di paleman donk te gon neglijans ou di mwens te gon mechanste. M pa rele li neglijans ni mechanste. Non, non, non, non, Louko, pa di, wè, ou di l la, talè w ap tande prezidan ki te di. Kòrèk, kòrèk. Pase se nan emisyon l di.
Mwen di ke nou chak nou gen pou nou jwe wòl pa nou. Trè byen. Mwen menm mwen jwe wòl pa m nan ajennda lejislatif. Se menm jan tankou bidjè. Ki wòl egzekitif la? Mwen la pou m prepare yon bidjè. Pou m voye l pou palman vote l. Klè. Konbyen bidjè m te jwenn? Alò, yon bidjè ki dwe reflete reyalite an, ki dwe teni kont de ansanm de bezwen yo. Men mwen menm, mwen voye yon premye bidjè, yo rele l bidjè kriminèl. Men se ladann m achte ekipman k ap fè wout nan tout peyi a wi. Se bidjè kriminèl la, se sèl li ki te vote wi. Trè byen. Ebyen, se li ki di mètnan. Pwochen bidjè m pran la, se an 2020, 2021 wi, dezyèm bidjè m. Sa vle di m fè 5 an prezidan epi m jwenn 17, 18 sèlman. 17, 18 sèlman wi.
Eben, men tan ki garanti k gen prezidan Jovenel Moïse, donk aprè manda pa w la, e ke refòm sa yo, donk yo p ap oblije retounen nan Paleman pou yo refè yo? Yo gen dwa tounen. Pèp la, pèp, pèp la ap pran l, pran l, pran l, pran l atemwen. Si pa egzanp, refòm mwen fè, mwen di ke elektrisite jodi a, yo pa gen dwa bay 3, 3 moun avèk edh. Paske se edh ak 3 moun ki te gen 20 milyon 800 mil dola nan men yo, yo pa gen dwa ba yo l, se pèp la k pou benefisye de limyè a. Tout sa w ap di pwogrè w wè nan limyè a, se 6 milyon dola pa mwa nou depanse toujou. Gen 14 pwen 8 milyon dola ki poko depanse, sa vle di k ap an fèt pou rive mete limyè nan peyi a nèt, mwen panse ke kòb sa a ase, li kont. pa mwa. Kòb ki te konn bay 4 rad nan kouran nan Pòtoprens sèlman an, li ase pou bay tout peyi a kouran. Men sèl bagay nou konnen fò moun yo peye. Sa vle di mentnan, fò m fè ti parantèz la. Fò n met estrikti pou yo peye a tou. Wi, sa se komès la. Sa w di a Jozye enpòtan paske m panse pi gwo feblès edh jodi a se komèsyal li. Komès wè la.
E sa se son bagay m panse ke DG a t ap tann la. Men yo pa ka pran kòb la. Non se sa. Kòb la la disponib. Moun yo deside pou yo peye a men yo menm yo pa. Se pa nan domèn edh sèlman non prezidan. Petèt nou gen gen gen nou gen anpil lòt ka. Wi, anpil lòt ka kote. Wi, kote ke moun yo ap plenyen anpil. Nou menm tou nan emisyon an nou fè konsta kote ke nou menm konn ap di leta ap kouri dèyè lajan pa l ankò. Kòm si kontribyab yo prè pou yo bay sèvis lè w al gade nan. Pou yo peye pou sèvis yo. Pou yo peye, vwala.
E pi leta pa ka pran kòb la. Lè w al gade yon seri de biwo piblik, ou wè fil datant nan. Pou w al nan biwo leta kounya la. Se pèdi jounen an. Mwen dakò avèm kisa k pou regle sa ke tout tout tout gen anpil moun nan fonksyon piblik la k pè l sa nap pale a Refòm nan?
ki pou pou n di dijitalize fonksyon piblik la ou paka gon telefòn smartphone nan men w pou m paka pou m paka fon tranzaksyon sou telefòn mwen pou pa gon aplikasyon ke leta mete pou kab pèmèt ou fon aplikasyon Pyè Maten Tatout Prezidan bonjou alo rebonjou M ap kòmanse ansanm avèk nou la a, n ap, Louko nou potko pale de pwovèb la, ban m tou, ban m tou di li, prezidan la a, notre prezidan, travay mechan yo, se pwovèb 17 vèsè 11, mechan toujou ap fè rebelyon, mechan toujou ap fè rebelyon, men y a voye. Yon san manman regle avè l. Sa se Pwovèb 17 vèsè 11. Prezidan, pèmèt mwen fè yon ti retounen mwen menm, paske mwen genyen, ou pale de wout la deja, nou pral fè yon ti pale de wout la, piske ou pale de Nòdwès, se afè pa w, se afè pa m.
Men, avan m antre nan wout la, ban m gade karavàn. Ban m gade karavàn. Karavàn, m pa konnen. M pa kwè gon ayisyen ki te ka ki te ka pa pa atire pa mouvman sa a. Ke w te vin avè l Karavàn. Men nan lekti pa nou nou te fè nan Maten deba, patikilyèman mwen menm, mwen te di a m gade nan televizyon, paske w konn sa rele televizyon, gen de bagay lè yon moun chita l ap gade ou gen dwa pa wè l ki andedan. M gade w nan tout deplasman w e m gade tout moun ki la. M di echèk mwen menm. M di o! Epa prezidan an al batize karavann nan avèk yon pakèt moun ki kont karavann nan. Paske pou mwen menm gen yon pakèt moun m wè k la, m konnen ke yo kont karavann sa a li pap degrade. E mèt la.
Non, se klè pou mwen menm. E m pale nasyonal e entènasyonal. Jodi a. Nou an novanb, 9 novanb 2020, kòman ou gade karavan nan, kòman ou gade l? Daprè ou menm, èske ou te byen derape? Paske se dan la fòm, tout moun ki fè echèk an Ayiti, se toujou dan la fòm, pa dan le fon. Kòman ou te wè l? Yon atè banm di w, lè ou fenk derape kòm ou se yon nèg, se yon antreprenè ke w ye, gen yon sèl bagay ki nan tèt ou, se rezilta w wi. Yon grenn bagay. Sa vle di m vini, m vini dèyè rezilta. Pa bliye karavàn nan pa t yon pwogram, se yon estrateji ke m te. Se yon estrateji pou fè nou vin fè Leta a sèvi moun yo. Pou karavàn nan, poukisa ekipman yo pa egzanp? Ekipman yo se pa ekipman karavàn. Ekipman yo se ekipman Direksyon depatmantal Travo Piblik. E jodi a m ap di w sa. Kisa ki kase elan sa a ou wè m pa kanpe dèyè l nan piblisite a? Sè ke ou wè karavan nan? Se karavan nan, m pral di yon bagay ki fò la a, tande. Alezi prezidan.
Se li ki bay peyi lòk.
Se karavan nan. A bon?
Wi. Se karavan nan ki bay, ki bay tout tibilans politik ke w wè nan peyi a. Se karavan nan ki bay peyi lòk? Wi paske. Ki bay tout tibilans politik ke nou konnen nan peyi a. La caravane faisait peur. Paske jan machin sa ap mache nan peyi a, nèg yo vin estime pap gen kredi pou yo ankò. Trèbyen. Lè nou fin detaye plan sa, se de bagay ke m te franchi de zentèdi. De bagay m pat dwe di anvan m fè yo. Men anfèt eske w ap pale m de moun yo, men eske se pa karavan nan ki la ki kontinye toujou san m pa pale? Paske fò pa bliye se menm travay yo k ap fèt nan tout peyi a. Wout Lenbe Kap Ayisyen k ap fèt la a, kiyès k ap fè l? Travo Piblik wi. Avèk menm ekipman yo?
Menm ekipman yo.
Wout Kafou Jwèf Ansafolè a, kiyès k ap fè l? Travo Piblik. Direksyon Depatmantal Travo Piblik Atibonit. Direksyon Depatmantal Travo Piblik Nòdwès. Epi CNE ki nan mitan. Men, lesansyèl, pwopagann politik la soti dèyè l. yon santral elektrik kap konstwi 10 megawat nan vil pòdepè ke nou deside pou limen de basen dlo jiska zavolè yon santral ibrid men se pou gade kòman l fè